Move nouvèl pou imigran k ap viv nan peyi Lèzetazini. Medam, mesye, jodi a bagay yo parèt pi konplike pou yon moun ki ap viv nan peyi Etazini. Lòske m di yon moun k ap viv nan peyi Etazini, nou vle pale de imigran yo, de moun ki te rantre sou kesyon Biden, de moun ki te rantre sou cbp One nan, ki te pase pa Nikaragwa, etc. Enben, bagay yo parèt yon ti jan konplike. Enben nou konnen apre ke Trump li menm te deside pou l te kapab depòte tout moun sa yo, enben nou konnen genyen dè jij e anpil moun ki te ap mennen yon konba aske yo te kapab fè Trump fè yon poze sou depòtasyon sa yo. Enben wi, sa te rive fèt. Enben medam mesye, E kisa bagay la ye nan moman n ap pale la a? Ebyen, sèke bagay yo pral parèt pi konplike, pi difisil pou yon imigran k ap viv nan peyi Lèzetazini nan moman n ap pale la a. E sitou, e pou yon moun ki p ap travay nan peyi Lèzetazini. Bon, yon moun ki ap travay ki fè yon ti ekonomi, oke, se pa twò grav. Konsa tou, yon moun ki pap travay tou, bon bagay la pral vrèman konplike pou ou paske e nouvèl lwa ke yo vini ansanm avèk li a, enben ou te konn peye yon kat de travay pandan yon ane, enben kounya la se pandan 6 mwa yo ba ou li. e sesi se menm kòb ke ou te konn peye pou 1 an se li ou pral peye pou 6 mwa donk sa vle di e 6 mwa a li sanse renouvlab de menm ke pou tps ou menm ki gen tps ki gen kat de travay enben pwochèn fwa ou pral renouvle l yo pral ba ou l pou 6 mwa Donk si tout fwa ou te fèl pou 500 dola ameriken ebyen lè ou pral renouvel la wap peye menm 500 dola ameriken sa donk ou te konn fèl pou 1 an tankoum dil ebyen kounyeya wa pral fè li pou 6 mwa donk chak 6 mwa ou pral oblije al renouvle li donk pou yon ane ou pral peye 2 fwa kòb ke ou te konn peye a donk ou pral peye double Medam, Mesye, nou ki enpak sa pral genyen? Ebyen, lap gen yon enpak ekonomik pou Lèzetazini, kote ke kòb sa yo pral pran ni pou kapab mete plis moun nan travay nan kesyon E imigrasyon, kesyon moun ki la ki pou ap fè lari a, ap chèche moun ki ilegal nan lari a, se yon fason pou yo kapab mete plis moun nan lari a. Donk pou sela, leta ap bezwen plis kòb, ebyen e se youn nan rezon ki fè yo vini ansanm avèk li konsa, yo pote modifikasyon an konsa aske yo kapab fè w peye li chak si mwa, yon fason pou yo kapab rantre plis kòb. Donk ou menm kounya la, Konsèy sa a plis pou Ayisyen yo, bon, pou tout imigran men, kòm nou se Ayisyen, ebyen li mande aske ou menm ou kapab panse fè yon ekonomi. Donk si ou te konn ap depanse kòb swa pou al nan plezi, pasi pala, e chak wikenn fòk ou sòti, ebyen kounye a la, kòmanse limite nan depans kew te konn fè yo. Siw te konn ap sòti chak wikenn, ebyen mwa a gen 4 wikenn ladan ebyen di bon humm map oblije kite 2 wikenn, wikenn sa yo m pap sòti map sanble kòb sa yo yon fason poum genl yon kote la pou lè ka sa yo rive ebyen poum toujou jwenn kòb poum kapab al renouvle. pyès ki kapab di ke m legal nan peyi a, m kapab jwenn travay anndan peyi a. Ebyen ke nou konnen li gen Ayisyen, pandan n ap pale la a, ou ka mande l kisa l te fè, konbyen ke l genyen sou kanè li yon kote, ebyen l ap di w l pa genyen anyen. Pa etone w, w ap wè gen dèzayisyen ki pa genyen yon 2000 dola yon kote. pandan se tan yo gen 1 an 2 zan la, men yo pa konn 2000 dola yon kote, paske yo pat janm panse a fè ekonomi, donk moman an rive poun aprann a fè ekonomi, jere tèt nou yon fason pou lè sitiyasyon yo parèt difisil tankou nou wè l ye la kounya la, tankou m di l deja, yon kat travay ke ou te konn ap peye l pa egzanp 500 dola pou yon ane, ebyen kounya la, Se 6 mwa ke yo ba li l. Donk, e chak 6 mwa ke ou pral peye li. Donk, li renouvlab pandan 6 mwa. Donk, ka pral pèmèt ke ou depanse plis kòb. Ka pral redui nan ekonomi ke ou te konn ap fè yo. Donk, li enpòtan pou tout Ayisyen plase tèt yo sou zepòl yo. Ti kòb ke wap fè a, e pa lakay ou ye. Se yon opòtinite ke wal chèche. Sanble li. Sanble li aske li kapab itil ou lè pou li itil ou a. Met yon ti bagay yon kote pou si demen si Dye ve ta gen yon lòt lwa ki vini ki mande pou depanse plis ebyen lè sa tou ou pap jwenn twòp difikilte pou kapab reponn a bezwen yo. Donk konpòtman yo tou yo enpòtan nan moman yo la fòk nou trè vijilan epi fason nap konpòte nou fòk nou trè pridan paske nenpòt ti erè ou sijèt a depòtasyon ou menm kap kondwi evite bwè alkòl evite fè eksè de vitès paske yn fwa ou fè yon aksidan ebyen li fasil kounya la pou wè se depòte yo depòtew depi ou pa legal nan peyi moun yo lòske nou di nou pa legal la nou gentan wè de kisa nou vle pale dayè nou wè ti pyès yo ban nou an de fason pwovizwa Se yon fason pou yo kapab voye nou ale pi vit toujou di moman ou nou ta fè yon erè. Medam mesye, rete konekte ou menm ki pat ankò abòne a chanèl la, pwofite abòne, like, kite yon kòmantè, di sa ke ou swete kòm ou ta renmen wè l ye, si w gen yon konsèy wap pote pou imigran nou yo, ki lòt bò a ebyen pwofite ekri l anba kòmantè a epi tou pataje videyo a pou l kapab rive pi lwen se meyè fason ke ou kapab ankouraje nou avanse avèk travay la.